Bonswa e tout zanmi Amani de chile cholaria 10 10 jodia nou prezan avèk e John kote ke nou pral eseye fon ti pale avèk li prensipalman de koz kominote a ap konnen e jodia vi ke li menm lap viv anndan kominote a gen kèk bagay prensipalman li kapab rive di nou e li kapab pote e kèk eklèsisman pou ou menm prensipalman ki pap viv.

Son plezi matè de ke pou nou avèk ou. Pou nou fon ti dialog de ke anske atè de ke situasyon kap pase nan de ke nan peyi Chili. Trè byen. E ou menm, e zanmi Amani de Chili kap swiv e kap gade. E deja avèk nou, John, kote ke nou pral eseye. E pale avèk li de ki jan kominote a ap viv. John, byen ke nou konnen ke wap viv Chili. E jodi a n konnen e kominote a ap konnen dè moman difisil. E ou menm prensipalman kijan w viv e moman sa yo nan peyi Chili?
Nòmalman Iwerson de ke pou m ka pou m di w an gwo de ke sitiyasyon de ke n ap viv nou menm ayisyen de ke n ap viv yon sitiyasyon de ke ki trè kritik. Aktyèlman nou te nan Chili e m pap sèlman di vi avèk maladi doki kowona k ap fè aktyalite men sa gen dèzane yo sa m di w doki n ap viv jan de sitiyasyon sa yo men doki nòmalman m jije l nesesè e paske de pafwa gen bagay yo sa m di w doki w ap travèse se ou menm an swa doki ki pou fè yon retrospeksyon doki pou repanse bagay yo sa m di w doki jis pou n bay tèt nou yon lòt oryantasyon doki mwen an gwo se sa m konprann.

Pou nou bay nou ke le meyè de nou menm pou etranje a jis avan nou ke li menm avan pou ke li ba nou respè a. Trè byen. E zanmi Amani de Chile ou menm kap swiv, ou kòmanse genyen yon ide, prensipalman kòman John li menm lap eksplike ou kijan reyalite a ye nan peyi Chili. Jodi a John, e ou avèk nou nan Amani de Chile Cholaria 1010. Ebyen, nou konnen ke depi nan ane 2010, m ka di l konsa, kote ke gen Ayisyen k ap rantre nan peyi Chili, men gwoup de moun sa yo, prensipalman ki te deja rantre Chili, pa t fè yon travay kolosal pou te kapab e fasilite rès sa k ap vin dèyè yo jwenn yon ralemye. Jodi a, ki rezon ki esplike, prensipalman, anpil Ayisyen ap viktim anba men. E pitit tè sa a jodi a ki se peyi Chili, ou menm kijan w rive konprann sitiyasyon sa a? Kijan w wè l? Bon, nòmalman yon pèsòn dwe gen fòm di byen e jan ke m te di w toutalè a, ke sa, sa fè dè zane ke nou menm Ayisyen n ap viv yon sitiyasyon ki difisil e ak rasism, wè sa m di w la, ke mank de respè e nòmalman e se. Se yon, nou menm an swa wè sa m di w de ke pou n fè yon chita wè sa m di w de ke nan kominote, nan kominote donk ayisyen an, wè sa m di w la de ke li mande de ke kòm si yon tèt ansanm, yon inyon wè sa m di w antre nou menm jistavan de ke pou n, jan ke m te di w toutalè la, de ke pou n, pou n sòti wè sa m di w avèk yon rezolisyon wè sa m di w pou n sòti avèk yon rezolisyon de ke nòmalman la.

e ke wap preche la e wap pale la se yo menm ki pral fasilite e kominote ayisyèn nan e jwenn yon soulajman pou ke yo pa rive sibi e zak rasis jan ke ou eksplike la e di nou eske ou menm e pèsonèlman ou sibi de ak rasis deja nan peyi chili si non e wap reponn pou zanmi a manille de chile yo e si tout fwa ou ta gon konpatriyòt ou rekonèt ke ki sibi sa ou kapab eksplike an gwo kijan sa rive fèt e ki rezon ki pèmèt.

E m konn kòman wè samdi yo ki pou m viv avèk yon moun ki bò kote m wè samdi yo lan do ki kòman sa vle di do ki de pa fwa gen moun nan ki fè rasis avèk ou se se jan w konpòte w la ou sa m di se konpòteman w do ki reyaksyon do ki moun nan do ki li oblije do ki pa ka kòm si mete avèk ou wè samdi yo lan li pa ka kòm si mete avèk ou do ki li oblije wè samdi yo do ki pran distans li lè sa ou menm ou di l do ki li se rasis li vin simile avèk rasis efektivman wè samdi yo lan.

Men, de ki anpil konpatriyòt nou di n de ki yo sibi ak rès. E se vre, ou wè sa m di w la, men se pa fòt yo. Gen moun ki pa konprann reyalite a vre Iberson, ou wè sa m di w la. Trè byen. Gen moun ki pa konprann reyalite a. Trè souvan, toujou sou menm ak rasis lan, e ke n toujou remake, menm Ayisyen o nivo rezo sosyal yo konn ap fè dè diskisyon antre yo ki di ke sosyete pa nou an plis rasis ke etranje yo. Kijan ou wè sa? Kijan ou konprann li nan kelke segond ou kapab esplike an gwo zanmi a manyen ide Tchele Cholari a di dis kijan ou wè sa? Eske l vrè oubyen? Nòmalman Iverson pa gen nasyon ki rasis ke Ayisyen pa wè non non. Se youn nan nasyon ki rasis anpil. Men rezon an sa li ye?
Kisa k esplike sa?

Ayisyen rasis ak pwòp Ayisyen parèy yo, poukisa ke lè yon blan swadizan fè yo yon bagay ke yo konsidere l kòm rasis? Rezon an, deja li eksplike tèt li ke Ayisyen ak pwòp tèt li, li deja rasis. Trè byen.
E pa bliye, ou menm k ap swiv e k ap gade, ou sou A Manier de Thillé Cholaria Dizis ki la yon fason pou ke ou kapab gen yon ide de kominote Ayisyèn nan k ap viv nan peyi Chili. Kòman sèvis yo ye prensipalman nan peyi chili e kijan w viv yo? Parapò de tramite, eske w gen papye kèlkonk? Eske jan n tande an son kaskèt chinwa pou w e anpil frè nou rive jwenn papye? Wap fonksyone legal oubyen ilegal? E doki pou m di w Iverson doki nòmalman doki nou konnen nan tout peyi bagay papye a doki se pa yon bagay ki osi fasil ou sa m di w la doki tout moun konn sa

Mte soti doke nan premye faz la m travèse nan dezyèm faz la, wè sam di w lan, m travèse nan dezyèm faz la, m preske abouti avèk pwosesis papye yo, wè sam di w lan, m preske abouti avèk pwosesis papye yo, tout bagay doke sa se nòmal, doke m fonksyone alèz, kòm sa dwa. Trè byen, èske w rive viktim deja nan peyi Chili pa otorite yo, vi ke w pa rive respekte dè prensip, èske sa rive w deja? E,
fò m di w on sèl fwa, doke tou resamman doke mwen viktim sa. E se paske m pa respekte, wè sa m di w la, m pa t aplike prensip la tou, ki fè sa rive. Paske doki nòmalman, doki nan tout peyi di moun, pa gen moun wè sa m di w la ki osi de la lwa. Tout moun dwe anba la lwa. E yo te, nan moman konfinman, yo te doki di, avan yon moun pran la ri, foudè ti ke ou doki, ou gen yon pèl miso wè sa m di w la, ou gen otorizasyon ki ka pèmèt aske ou doki ou sikile nan la ri. Doki mwen, neglijans mwen, fè m pa t.

Dèke fo dèzi gè dèke mwen mwen mwen soti avè pèmiso a. Wè sa m di w la? Ebyen, depi lè sa. Se rezon sa a ki eksplike menm ke ou te gen pwoblèm. Egzakteman. Avèk otorite peyi chilyèn pou la premyè fwa sa rive. Pou la premyè fwa. Pou la premyè fwa. Ou pran moun ta deja nan monte miklo, kèlkonk tren, tou sa?
Non, m poko pran moun ta. M poko pran moun ta. E nan sans sa a, si w gen yon sinyal ke w ap voye pou tout Ayisyen prensipalman k ap viv Chili.

tankou m, kit ou pat imigran ou te chilyen, donk se obeyi avèk lalwa donk jan otorite a di l la. Se sa. Trè byen.
E èske ou kab eksplike nou kòman sitiyasyon an ye pou ou, vi ke n konnen gen yon kalmi ki ap frape mond lan avèk yon maladi ki batize konsa e kovid 19 e ki se yon pandemi ki epapiye sou tout mond lan. E nou konnen pli de 4 mwa ke. Peyi Chili sanse fèmen jodi a. Ekonomikman, anpil moun rive frape. Nou menm, prensipalman antanke imigran, ki jan nou rive jere sitiyasyon sa a pou ke nou fonksyone, pou nou rive jwenn lamanjay pou ke nou peye kay? Etan done ke nou pa nan peyi nou, bagay yo pa fasil. Ki jan ou menm, pèsonèlman, ou rive simonte moman difisil sa a? E, ok, pou byen tou Iverson, se yon reyalite. Donk e nou pa ka inyore l. E pou m byen di w, donk e de mani pèsonèl, donk e mwen menm an swa, donk e m sot travay depi 26 mas. Donk e m konpli 4 mwa la, wè sa m di w, donk e m pa fè, donk e m pa fè tchap. Men nòmalman, donk e nou pa ka pa, kòm si donk, asime responsabilite nou byen donk e reponn a, sa vle di bezwen pèsonèl yo. Obligatòman donk e kòm si pou manje, pou peye kay, wè sa m di w lan. E bon m panse do ki nou te nou ti travay bagay sa yo E se avèk wè sa m di yo do ki ti Ti engreso wè sa m di yo ki yo te pran sou nou A chak mwa wè sa m di yo nan travay yo Do ki yo pèmèt aske do ki nou jwenn yon ti bagay wè sa m di yo do ki pou n Menm si lè l pa gwo wè sa m di yo la men kan menm Do ki nou nou manje pou 2 jou wè sa m di yo do ki pou n Men do ki son reyalite wè sa m di yo la E gen anpil moun wè sa m di yo do ki nou Aktyèlman nou pa ka pale de ekonomi la Gèson. Sa vle di nou pa ka pale de ekonomi paske tout moun pran kou. Tout moun pran kou. E nan sans sa, vu ke n konnen bagay yo yon ti peu difisil pou ou e pou lòt e kominote yo, pa rapò ke jan w sot eksplike nou ke pli de 4 mwa ke ou genyen la a ou pap travay. Jodi a, nou konnen ke genyen yon òganizasyon legliz prensipalman ki bay posiblite pou genyen 6 vòl ki rive òganize nan kan chak gwoup de imigran. Jodi a, Ayisyen se yonn nan gwoup ki prime de inisyativ sa a. Si tout fwa ou ta jwenn posiblite ou menm pèsonèlman pou w lase bòt ou, èske w ap di adye a peyi Chili oubyen w ap kontinye nan sitiyasyon ke n ap konnen jodi a?
Pou m byen di w de ke nan kèlkeswa fason, alò de ke mwen m p ap kont opinyon moun,

Men, nan kontèks sa a, donk yon moun ki pa konprann reyalite a, e mwen menm nan analiz pa m, wè sa m di nan refleksyon pa m, nan imajinasyon pa m, e yon moun ki pwofite donk okazyon sa a, wè sa m di donk nan kèlkeswa fason, donk demen si Dye vle, ou ta bezwen retounen nan peyi, paske ou pa janm konnen. E Chili donk w ap gade la jodi a, donk ki twouve l nan sitiyasyon sa a, li p ap rete konsa, wè sa m di w la, li p ap rete konsa. Apre pandemi an, wè sa m di w la, Chili pa l releve ankò. Donk nòmalman, Dòk mwen menm, nan kèlke swa fason dòk m pa prale. Dòk jan m di w lan, m ka toujou deside al lakay mwen, m peye dòk yon biyè davyon, m ale dòk m retounen. Men avèk yon moun dòk ki pwè dòk nan sa, kon sa m di w lan, dòk l ap difisil dòk si w ta bezwen retounen demen se yo pou retounen. Kon sa m di w lan. Trè byen.
Men vòl sa a ki ap rive fèt yo, prensipalman ke òganizasyon sa a rive mete sou pye pou fasilite moun yo retounen an, men li pa limite moun yo antya. Pou ke yo pa ka retounen. Yo kapab ale. Dapre sa m tande, yo ka ale, yo ka retounen. Men sa pa enterese w. Non.
Iverson, e pa vre monchè. Reyalite a e pa vre monchè. Donk depi w moute avyon sa a, patnè, w ale. Donk apre 9 w ap tounen la ankò. Nou tout konnen ke jodi a gon pale anpil k ap fèt nan peyi Chili pou ke tout moun, san eksklizyon. benefisye e di pou san. Anpeche de 10 pou san. Trè byen, de 10 pou san. Jodi a, eske ou menm ou figire pami lè lis ke yo ta kapap e pral seleksyone si tout fwa ke pwopozisyon sa ta rive e pase nan kad lwa? Eske ou menm wap kapap gen chans pou ke ou jwenn

M panse se tap yon se tap yon pòt a sòti dòke pou chak pou chak pou chak moun wè sa m di w lan dòke ki ta jwenn opòtinite sa. Trè byen, sou menm pwen sa a n ap fini. E pou Ayisyen k ap mande pou yo retounen lakay yo jodi a e sa k gentan ale deja e jodi a pandan ke gon gen yon e pwopozisyon de lwa ki an vigè pou l ta kapab e figire nan kad de lwa pou ke moun yo benefisye de fon sa a. E ki konsèy ke ou ta kapab voye pou yo pou sa k gentan ale? E pou sa tou ki anvi ale jodi an kisa l tap ye? Nòmalman doki paske m pa tèlman renmen fè politik men doki sa kap goumen la wè sa m di w doki son ak politik li ye wè sa m di w la de yon moun ki te deja la wè sa m di w ki ale ou deja pèdi doki konseye Sèke ou deja pa fè pati de moun kap benefisye de 10% Jodi a moun sa yo ki la kap mande pou yo ale moun sa yo ki chili jodi an

An n gade pou n wè de ke si n pase tout tan sa, tout 4 mwa wè sa m di w lan de ke n panse trè byento wè sa m di w lan ba yo pral gen yon amelyorasyon. An n pasyante wè sa m di w lan. Paske dèyè ou pa konn sa k ka vin dèyè wè sa m di w lan. Trè byen, John.
E pa bliye nou te gen avèk nou John ki sou. Plato a manyen de Chile Cholari a dis dis, kote ke li t ap ba nou enpresyon n, li t ap di nou kijan li menm li konprann reyalite peyi Chili a, e kijan li wè inisyativ ke kote ke gen anpil jèn k ap mande pou ke yo retounen lakay yo. E li te avèk nou, li t ap eksplike nou kijan bagay yo ye. Ou menm e ki t ap swiv e ki t ap gade, pou devwa, ou sipoze e sipòte emisyon sa, ba l jarèt, ba l lebra pou l fè chimen n, pou ke li kapab rive kote li dwe rive a. E konsa, n ap rive konnen jenès la, prensipalman k ap viv nan peyi Chili, de jou yon jou. Pa bliye sipòte nou pou sipòte tèt ou, paske nou sou tout rezo sosyal yo, Facebook, YouTube, Instagram. Pa bliye, moun ki t ap sèvi w, ki te dèyè mikwo a, se zanmi pa w, Malabar, trè koni sou le non Iberson, epi kameramann nou, New.